Zanmim yo koman nou ye m kwè ak jezi nou anfòm e nòmalman mwen santim kontan e m di Bondye mèsi paske li banm opòtinite sa jodi an poum kapab pataje ebyen videyo sa ansanm avèk nou deja mwen di nou mèsi pou chak grenn moun ki sipòte nou. Ebyen ki abòne ansanm avèk chanèl nou an, ki pa janm sese fè sa, men ki toujou ebyen pataje ansanm avèk yon zanmi, yon fanmi, yon frè, donk nou diw mèsi. E nòmal nou pa janm sispann abòne avèk chanèl lan afin ke nou menm nou kapab travay plis toujou. E nòmalman nou gon bagay enpòtan ke nou ta vle pale ansanm avèk ou jodi an, men ki genyen rapò avèk sa ki rele valè. Donk, si m ta vle pale de valè, valè, m te kapab di, se lòske, ebyen, yon moun li jwenn sa yo rele apresyasyon oubyen, ebyen, nan yon domèn, yon bagay ke l ap fè, epi yo ankouraje l nan sa l ap fè a. E nòmalman nou wè gen anpil bagay ki fèt konsa nan mond lan, e nou wè gen anpil moun k al patisipe nan konkou, k al patisipe nan yon pakèt lòt bagay,

Donk lè n di bay moun valè, se pa paske nou pral kòmsi met on moun a la wotè men pandan yon moun ap viv gen de bagay l ap fè li bezwen moun ankouraje l. Donk gen bagay ou fè ou rann moun nan ebyen si l t ap viv pa egzanp dizan donk moun sa kapab viv onzan, douzan depandamman. Men lòske moun nan li antre dan dè aktivite, fè dè bagay konprann jis pou E kòman kreye des activités men pa janm kòmsi gen yon moun ebyen ki kòmsi apresye l nan sa l ap fè an. Donk nou pral reyalize yon bagay e ann pran egzanp Levanjelis Telò. Nou pral wè avan Evanjelis Telò te mouri, nou pral wè genyen pap li vin fè aprè l vin mouri se 2 bagay diferan. Donk sa vle di an nou aprann ebyen apresye moun, an nou aprann bay moun valè ke yo merite. An nou aprann nan gade valorize moun nan sans ke nou dwe fèl e afen ke e nou pa tann se lòske moun sa mouri epi demen nou pral di e donk entèl te yon bon moun, entèl te konn fè sesi li te konn fè sela. Men an di yon bagay ki enpòtan, lè w bay yon moun valè donk ou rann moun nan li pwogrese plis e konsa otomatikman ke w ap bay moun valè moun ap ba w valè tou. E donk gen moun ki pa aas asepte sa, men yo jis renmen moun ba yo valè, men yo pa bay moun valè, yo pa apresye moun nan sa yap fè. Donk si w apresye yon moun nan sa lap fè, ou ede moun sa a pou l pwogrese, ou ede moun sa a si pa egzanp li te nan yon eta ebyen ki difisil nan lavi l, e donk moun sa a lap pwogrese e lap agrandi plis Men si moun sa tout sa lap fè li pa jwenn oken valè ni bò pa egzanp si l ta nan yon sektè pa egzanp legliz li ta nan lekòl li ta nan yon lòt sosyete donk li pa janm jwenn valè donk moun sa yo souvan bezwen al chèche valè lòt kote men gon grenn bagay ki enpòtan donk sa ki enpòtan piske Jezi Kris li se valè nou donk sa vle di si moun pa fè valè nou men Jezi li menm Li fè valè nou. Donk nou jis di ou sa, se yon fason pou kapab konnen ke ou dwe toujou apresye moun nan sa lap fè, toujou ankouraje yon moun nan sa lap fè. Depi son bagay ki pozitif, se m pap pale de bagay ki negatif, paske m paka pral pale de yon bagay pou m di yon moun kap vòlè, yon moun kap e ou konprann touye moun, yon moun kap fè yon pakèt bagay ki or sosyete an m pa pral diw pou bay moun valè nan sans sa. Mennesi, depi se bagay ki gen rapò avèk pozitivite, ki gen rapò avèk moun ki ki wè avansman, ki fikse regal vè lavan, donk nou wè se enpòtan pou n kapab apresye yon moun konsa. Lè w apresye yon moun, donk ou fè l santi ke, e donk ou di ke li mèt kontinye viv. Donk lè w pa apresye moun nan se kòmsi se kòmsi moun nan vin sanse pa genyen enpòtans nan vi an. Ou konn wè dèfwa gen moun k aksepte ebyen jis pou l menm touye tèt li akoz li wè l ap viv nan yon espas pa gen moun ki ba l enpòtans, pa gen moun ki fè l santi ke l ap viv. E nou pa gen anpil anpil bagay ou fè, gen moun ki pral vin reyalize travay ou te konn fè se aprè ou fin mouri. Men lèm fin mouri, donk gon pakèt bagay ki pap gen enpòtans ankò, poukisa paske aprè lanmò pa gen oken repantans, pa gen anyen moun kapab fè, donk ou mouri, ou mouri nèt. Donk lanmò a pa gen oken rapò avèk vivan. Donk sa vle di, si n gen pou n apresye yon moun nan sa lap fè jodi an, se jodi an menm pou n fè l.

Tande nou, nou di w mèsi paske ou pral apresye moun, ou pral bay moun valè nan sa l ap fè, ou pral apresye ebyen e kòmsi ede moun avanse e konsa Dye li menm l ap ede w avanse. Bon se ke gen moun ki plis renmen moun fè yo ebyen avanse men yo menm yo pa wè sa pou yo fè. Donk labib fè konprann donk tout sa w ta renmen yon moun fè pou ou bezwen fè l pou li tou.

Donk ann chwazi apresye moun, ann chwazi ebyen renmen moun, ann chwazi viv ansanm avèk moun, e ann chwazi apresye moun nan tout sa y ap fè. E si n fè sa, Bondye li menm li pap sispann beni nou, l ap kontinye beni w nan tout entegralite. Donk frè m, sè m yo, aprann a apresye moun, aprann a bay moun enpòtans, e konsa w ap wè moun ap gen anpil anpil enpòtans pou w. Donk.